Li gen plizyè atak ankò kont ekip Plip Plip la. Lapolis nou wè ki efektivman ki moutre ke yo ekstrèmman detèmine. E nou aprann gen plizyè dron kamikaz ki ta tonbe egalman. Donk, jan n ap pral swiv la, efektivman lapolis k ap frape la medam mesye. Evidaman gen anpil, anpil, anpil, anpil katouch, anpil replik. E donk e ban nou deja salye Pradel avèk Salomon. Baron epi lapolis arive sezi 2 manch lòt enfòmasyon kap domine aktyalite a lajistis nan Jeremi yo kondane David Inosan ki gen 20 lane poul pase 10 lane nan prizon paskel te vyole yon jèn tifi ki te gen laj minè lòt enfòmasyon tou gen yon jèn gason la ki son chofè taksi moto ebyen misye li menm li pran wout laprès ebyen poul avèk foto mennaj li ebyen ki rele Jessica poul denonse Jessica aprel fin peye ane inivèsite Jessica abandone li. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité. Wi yon lòt fwa ankò nou salye tout zanmi yo, se yon plezi ebyen pou nou menm nou kapab enfòme yo. Ebyen enfòmasyon ki ap domine aktyalite a dirèkteman ann rantre e rapido presto o nivo de kapital ayisyèn nan. Ebyen n ap di w ke jodi dimanch 16 novanm 2025 la kriminèl viv ebyen nan san yo o nivo de zòn Santo rive Kwadèboukè ebyen tout zòn sa yo Yo te arive barikade epi mete pyèj eben se pa ti mache prese eben ki genyen o nivo de kan viv ansanm nan eben jodi dimanch 16 novanm 2025 la nan espas 8 tè 17 eben maten an te gen anpil kout bal ki tap tire nan Simon Pele ak Badelma eben pou eben jodi a ki se 16 novanm 2025 la. chèf gang Babenkyou ki li menm li te mande pou yo ba l lari a epi depi demen 17 novanm nan e pou viv ansanb fè yon mach kò a kò ak lapolis e depi jodi dimanch lan lapolis fè konnen li prè pou mach sila e eh n ap bouke e eh nan e depi 6 zè e eh lapolis nasyonal ki dejwe yon tantativ de kidnapin nan zòn Dèlma 29 fè de prezime kidnapè e eh yo menm yo tonbe e pandan entèvansyon Ebyen Simon Pele e ba Dèlma. Ebyen gen anpil tire ki te e fèt ebyen maten an. Ebyen sitiyasyon an te nan evolisyon o nivo de Kwadè Boukè. Ebyen se enfòmasyon sa yo. Ebyen n ap di w ke Viv Ansanm Babekyou ebyen nan yon videyo li pibliye yè swa, Babekyou ki prezante l kòm prezidan e pòtpawòl strikti politik Viv Ansanm. li klase kòm òganizasyon teworis pa Etazini, ebyen l mande avèk popilasyon an pou yo pa sòti demen lendi 17 novanm 2025 la, ebyen pou yo pa viktim. Ebyen Babekyou afime ke manb Viv Ansanm yo yo prevwa pou yo deplwaye demen epi popilasyon an yo menm yo dwe lese ebyen lari a pou yo kapab batay kò a kò ansanm avèk. ebyen eh la polis an ale e direkteman ebyen eh poun kapab fò tande ebyen eh e deklarasyon sa e Salomon e kote ke ebyen eh e e e e chèf e gang nan li menm ki tap pale e Salomon ebyen n panse ke li anonse yo menm yo prè pou yo batay ansanm avèk la polis Salomon. Bon e mwen nou kapab di efektiman vre Nap pale viv ansanm viv ansanm dan ansanm e yo menm yo anonse e men yo anonse lendi kap vini la e nen kap pale kote yap nan lari a yo mande tout moun nan chita lakay yo chita lakay yo e men yo menm yo pral nan lari a pou al kontre kare ansanm avèk an lapolis an lapolis an ki jwenn anons lan depi byen bonè yo kòmanse atake yon pati nan vil. Nan Kwadèboukè, jiska prezan, gen kout bal k ap tire e gen enfòmasyon ki ta vle fè kwè yo ta menm gen alèt a rive tou pre Delma 6 lan. Ke nou rete a verifye e Jimmy Kwadè la. Men pou le moman, lapolis lan ki reponn a lapèl lan e menm poze kesyon Viv Ansanm ki mande moun yo tounen rete lakay yo pou yo kapab. Pou reponn yo avèk lapolis, enben lapolis ki gentan reponn prezan onivo de Simon Pele paske mwen tande gen anpil dwòn k ap tonbe pasi pala e pwale. Mesye vwala men n ap gade ekstrè sa sou ekran la e n ap gade ki kantite blende e nou wè ki pran direksyon Plip Plip sa vle di ke se pa yon ti bagay ki piti la wè nèg yo Montre ke yo detèmine yon fason pou fini avèk kesyon gang nan, pou fini avèk viv ansanm. M panse ke ou kapab wè gen plizyè reyaksyon. Youn nan reyaksyon ke popilasyon an genyen, yo di poukisa se lè Plip Plip fin denonse Apèd nou wè tout detèminasyon sa yo? Sa k fè avan sa? Si yo te fè operasyon yo avan sa, m panse popilasyon an pa t ap gen twòp pwoblèm non. Men pwoblèm nan se inikman akoz ke yo wè Plip Plip denonse yo, ebyen a se moman la nou wè lapolis la ki gon fòs, lapolis la ki gon enèji, lapolis la ki gon foug ke nou pa jann wè medam mesye, se la k tout kesyon an, se la k tout pwoblèm nan, sa k fè avan sa, avan ke Plip Plip atake Apèd, pa t jann gen bagay konsa, se sa tout moun ap poze kòm kesyon, se sa ki vrèman e fistran, poukisa Salomon. Pat jann gen atak sa yo, pat jann gen tout blende sa yo ki te deplwaye kont baz gang yo pandan ke ebyen sa pat konn fèt. An rezime, nou kapab di gen yon detèminasyon e bò kote lapolis san Eddy wap pale. Men, Jimmy pran sa pou nou konprann byen. Pa bliye lapolis ki yo te kreye a, se pa nou ki kreye lapolis. Se lentènasyonal, se lentènasyonal ki kreye lapolis yo ba nou l. Menm jan lame di nan tèks ke yo te kreye a, lè yo pa bezwen ankò yo kraze l. Se menm jan ak lapolis la di men jodi a, ou gen yon lapolis ki la pou pwoteje oligak, ki la pou pwoteje anbasad, anbasad e lè anbasadè anndan peyi a, ou gen yon lapolis ki la pou pwoteje moun ki gen mwayen. Jodi a di men e sa fè wap wè, lapolis la vin tounen yon boukliye sistèm nan e jodi a la, e di men se vrèman malere. Se vrèman malere, e men nou wè oligak yo, nou wè nèg. Plis sistèm nan, yo mete pèp ayisyen nan sitiyasyon kòm kwa de se de moun ki t ap fè nou mal, ki t ap detui nou, ki t ap boule kay nou, jodi a la diskou ke n ap bay yo vle sanble avèk diskou enben ansanm de moun ke nou t ap kritike ayè. Men tout sa yo tou di se paske ou genyen yon de seri de otorite ki se dè esklav, esklav sa yo di li kisa yo la pou yo fè e pran non an imajine w, Muscadin ap detui gang.

Men li gade li gade ti gang. Kounye a m ta dwe wè lapolis, dwazimen, ansanm de moun nan sosyete a yo mete sou ma Miskaden. A, Miskaden wap fè yon bon travay, ba nou mwayen teknik ke ou itilize a pou nou derasinen sa k gen la. Bon, si Miskaden ap detwi e gang, e nou gon lè l mande l ap bay komisè Pòtoprens pou l kontre kay li ansanm. Nou di non. Bon, lite yo gen nan zòn pa l la, moun gen dwa viv lib, moun gen dwa nòmal, alèz, moun pa gen dwa viv nan ensekirite, zòn nan sef. Bon, nou tout nou leve kanpe kont li. E nou mande lapolis, ta.
Solomon, tann yon segonn medam mesye, tann yon, n ap eseye fè n konprann yon bagay sa k ap pase la medam mesye, lè n ap di w ke Jodi a la, pèp la, zye pèp la kòmanse kale, men bagay yo bokou pli grav ke sa. Mwen toujou di nou Ayiti pap gou men senpleman nou souvan ap di Ayiti e, e, e, e, kòm si an konfli avèk Kò Gwoup. Se pa senpleman Kò Gwoup, se pa senpleman le Kanada, Lèzetazini, pou pa di Lafrans. W ap gade medam mesye, lè nou mete mesye sektè prive sa yo, mafya sa yo, w ap gade, ebyen, m panse nou kapab pran enfo sa, e, e, Bidjo. Bidyo kiyès ki bidyo misye se konsila onorè Izrayèl sa vle di ke Ayiti pap goumen senpleman ak yon gwoup Izrayèl ladan egalman Izrayèl egalman ap pwofite de peyi dayiti epi nap kite Izrayèl nan kèlke segond ou pral wè kiyès ki kanpe pou Itali se menm nèg sektè prive sa yo se menm nèg oligak kowonpi sa yo mesye m panse nou gen enfo an e Salomon ou Pradèl pran enfo an pou nou e nou pral tande medam mesye kiyès nan moun nan sektè prive sa yo ki swadizan dè onorè e yo la pou reprezante swadizan e lòt peyi men pa Ayiti medam mesye yo pap jann defann peyi paw lan piske yo la senpleman pou vin prann e nou wè jòj bidjo e le konsil onorè dizrayèl an Ayiti li siksede a jilbè bidjo Pran info sa pou nou sa e pradel e pou nou avanse frem. Wi e wi pandan ke e nap pale e ben konnen ke depi ou pale de la fanmi bidjo e ben anpil moun e ben konnen e ben moun sa yo se yo menm ki sanse genyen e monopol peyi ya tout pouvwa e ben yo menm yo toujou la dan e ben nap di ke jòj bidjo e ben misye se konsil onorè izrayèl an ayiti li siksede jilbè e bidjo e ben ki te okipe fonksyon sa. pandan 25 lane, gen Rouven Bidjo ki ap dirije Asiri Dayiti, misye se vis konsil onorè Dizrayèl, konsila Izrayèl la ki twouve l nan lokal ebyen Asiri Dayiti sou wout nasyonal nimewo 1. Stiv Andal, ebyen misye se konsil onorè de la Repiblik Tchèk, ebyen konsila ki twouve l ebyen nan lokal sipèmache.

Ebyen li detyen an 3 1 tyè ebyen dè aksyon de lantrepriz Boulos e si ebyen ki ap opere sou non atelye Kanich. Don adè sa li anrejistre nan ane 2011 ebyen se menm e moun sa yo ki o nivo de konsila. Gen Cherif Abdala, Cherif Abdala nou konnen ke se li menm ki te genyen a elikoptè ebyen se te bon kòkòt an.

Yo posede ebyen pi grand pòsyon teren a Petyonvil e kelke pwopriyete enpòtant dan la kapital. Cherif Abdala, misye se manb konsèy.